Mwen salye tout zanmi Seteclic yo, mwen kontan ansanm avèk nou. Nan videyo jodi a, nou pral gade ansanm ki jan pou nou ranpli fòmilè ke Repiblik Dominikèn mande pou chak grenn sitwayen ki ap vwayaje swa pou rantre nan peyi a oubyen pou sòti nan peyi a, ou genyen pou ranpli fòmilè sa anliy. Nan tan pase yo, nou konnen se lè ke nou te rive nan pò kote ke swa nou ap sòti oubyen nap antre a, yo te ba nou yon papye pou nou te ranpli pou nou, nou konn tout sak te nan papye sa a deja. Mentnan, papye sa a yo sanse elimine l, fòmilè sa a yo elimine l, nou pa pral gen anyen pou n ekri ankò lè nou rive. sou nan pò kote ke swa nap soti oubyen nap antre yo, se an ling pou nou fè sa. Se yon kominike, se yon desizyon ki soti depi dimanch ki 29 novanm 2020 an, desizyon sa antre an aplikasyon. Ansanm nou pral gade kòman nou kap pou nou ranpli fòmilè sa, ki kote pou nou ranpli li, yon fason ke pou sa kapab Rann bagay yo yon ti jan plis fasil pou moun ki ap antre soti yo. Mwen konnen ke anpil moun li kapab twouve l yon ti jan difisil pou li, men si ke ou pran san w ou gade videyo a depi okòmansman jiska lafen, w ap kapab arive ranpli fòmilè sa, Se yon fòmilè ki aksesib, ou kapab ranpli l menm sou telefòn ou. Sèl sa ke ou bezwen, se entènèt ou bezwen sèlman genyen sou telefòn nan. Otomatikman ou gen entènèt sou telefòn ou, w ap gen aksè avèk fòmilè sa a pou w ranpli l pou sitwayen migrasyon yo gentan konnen ou nan wout avan menm ke ou rive nan pò kote ke swa ou pral desann oubyen ou pral monte avyon oubyen machin nan. San nou pa pèdi twòp tan, an nou gade ansanm kijan nou kapab ranpli fòmilè sa a.
Ok zanmi yo, jan ke nou te deja anonse l, nou pral aprann ranpli fòmilè ansanm. Pou n ranpli fòmilè a, nou gen aksè swa avèk yon telefòn, yon tablèt, yon laptòp, kèlkeswa dispozitif ou gen nan men w, ou kapab antre sou entènèt sou li, ou kapab itilize li. Ou antre sou Google, Google ou ekri etikèt migration pwen GOB pwen DO, Li ouvri paj sa a pou etikèt ekri ETICKET, Migrasyon M-I-G-R-A-C-I-O-N, pwen G-O-B, pwen D-O. Ok. Ou kri sou li, ou rive sou Google la, ou klike sou sa. Otomatikman ou klike sou sa la, li ouvri paj sa a ba ou. Se paj sa ki pral di w egzakteman ou nan paj prensipal migrasyon an pou w ranpli fòmilè a. Fò w si ke w nan paj la egzakteman. Fò w gade pou w wè logo migrasyon an la ki make e-ticket República Dominicana. Si w pa wè l konsa, Ou twonpe. Fò w byen gade paske se fòmilè elektwonik w ap ranpli, fò w trè pridan avèk done ke ou pral mete yo, fò w si ke kote w ap mete yo, w ap mete yo nan bon direksyon an. Ok, lè w rive sou paj la la, ou kapab chanje paj la nan lang Ou deside si se anglè, ou chwazi EN pou anglè, si se espanyòl, ou kite l ES pou espanyòl paske machin nan li konstwi oubyen sistèm nan konstwi an 2 lang, se anglè, espanyòl. Si w klike sou anglè la, wè li. diw done yo an anglè welcome to the electronic nou wè enter to the form ranpli e antre nan fòmilè a ok si se an anglè si se espanyòl ou konprann ou kitel an es janl te ye a espanyòl ok lè kew vini La, li di, Antre, al fè w moulay yo. Se la ke w ap kontinye pou w fè pwosesis la. Men anvan menm mwen antre pou m fè pwosesis la, m panse si m esplike w ti pati anba yo, l ap plis fasil pou w konprann e ranpli fòmilè a pou kont ou. Oke. La, li di, Kisa tikè elektwonik la ye? Li di, Se yon fòmilè dijital rekòmande. pa enstitisyon an ki pèmèt yo kontwole antre soti moun kap fèt nan peyi a ok la li bay pa pwosesis ki ap fèt nan 3 oubyen 4 pati ki ap genyen nan fòmilè a pou ranpli premye pati a li di se solisitid solisitid la li di li genyen anviwon 4 kesyon ladann premye kesyon an se antre Klike sou bouton Ingressal Formulario a ok nou te wè premye bouton sa anlè malgre n pat klike sou li ok lè w fin antre nan formulario a epi wap di wap chwazi yon kesyon de sekirite wap reponn li kesyon sekirite sa apresa wap tounen pou Antrel nan solisitid ou a ok. Wap chwazi yon kesyon de sekirite pouw serel yon kote pase wap bezwenn pouw itilizel yon kote kelkonk ok. Twazyèm bagay wap fè wap ranpli chan ki nan solisitid ou a wap ranpli chan yo kesyon yo pozew la wap reponn yo ok. 4 pou fini wap klike sou solisital. Nou pral wè 3 pati sa. Nou pral wè sa pi devan. M pral esplike nou sèlman kòman n kapab fè sa. Otomatikman nou kapab fè sa. Rès fòmilè a, li fasil. Se sèlman reponn kesyon epi swiv an. La a, nan senkyèm nan, yo di, si ke ou te gentan ranpli fòmilè a deja, w ap bezwen kòd de sekirite machin nan ba ou a avèk kesyon ou te chwazi a pou kapab antre nan sistèm nan ankò ok la anndan fòmilè a yo di wap sovgade fòmilè a ok pandan ke machin nan li menm lap jere lap jenere kòd sekirite a pou ou. Ok. Lè, lè machin nan jenere kòd de sekirite a pou ou, wap chwazi l, wap scann se yon kote. Anndan fòmilè a toujou, wap ranpli tout done yo mande w yo kòrèkteman. Si yo mande w non, mete non. Yo mande w prenon, mete prenon. Yo mande w nimewo paspò, mete nimewo paspò. Ok, eksetera. La, yo di, deklarasyon. dwàn ok siw gen machandiz dosye ou gen pou pase la dwàn wap pase ansanm avèk yo men se sèlman moun ki gen 18 an e pli ki ap ka fè deklarasyon sa yo e pou fini nan pati fòmilè a yo di si ke ou gen yon sentom ou soufri yon maladi kèlkonk fòw deklare ki tip de maladi ou soufri pou fini pou fini Yo di machin nan ap jenere yon tikè pou ou ki gen yon kòd QR ladan l. Kòd QR la se yon kòd ki kapab eskane avèk yon dispozitif ki. Avèk telefòn ou tou. Men kòm li difisil pou moun li li, se sa k fè w ap klike sou dezyèm bouton an ki di Jenere yon pdf pou ou. Pdf la li fasil pou li sou kèlkeswa dispozitif de elektwonik la. E twazyèm bagay pou w fè, w ap Sovgade dokiman sa a yon fason ke pou kapab prezante li swa nan lign de vwayaj la kèlkeswa kote yo ta mande w pou prezante l ou kapab prezante l. M espere ke ou konprann. Si wi w a fè m santi sa anba videyo avèk yon kòmantè. Kèlkeswa lòt sa ki genyen ki gen rapò avèk fòmilè sa m espere ke nan yon lòt videyo nou kapab jwenn li mèsi pasekew te pran yon ti tan pou te asiste ansanm avèk nou nap rankontre nan yon lòt videyo pa bliye abòne avèk paj la silvouplè mèsi anpil.